Bondye fè nou yon gwo gras, gade nou kay nap viv, epi fè difrans ant mwen menm avèw. Eeeee bon pandan wap di sa la frèm Bondye pa renmen moun jape nan tèt li twòp non. Vrèman.
Piti banm di w
fò ta fè fò l avè w wi. Menm lè w wè m ap aji konsa ansanm avè l m gentan trè renmen l la. Lè m di w sa piti, s on misyon difisil ou ban m.
An e sa l fè m, li ban m kalòt. L ap jwe a dife. Ok Tacha, n ap kontre.

Wi. An se nèg mwen tap bay tout plezi sa yo? Nèg ou te Nan prezante m chanm, yo. sou kabann, nan douch, nan otèl tout kote? Ebyen esal pa jwenn lakay ou a wi. Heheheh!
Finalman m sezi pou ou. Ou Oh ou sezi dim se mwen? sal pa jwenn lakay mwen pandan w fin pran nèg mwen nan menm? Ebyen fin marye kouche sou do bay nèg la bagay la sou. Ti chèf ou jwenn dezyèm ou banm kalòt? Ey!
Retire non m nan dyòl ou ti bouzen, ou pran yon dezyèm kalòt ankò. Chèf ou jwenn dezyèm ou banm modèl kalòt sa? Enben m ret kwè kalòt sa ap sèvi w pou w respekte mari moun, pou w respekte nèg moun, pou w pa pran nèg moun nan men yo ankò.
Kalòt, li leve m sou nich mwen.

Bondye m di w mèsi, mèsi pou tout favè ou fè m, dèske m sòti ke ou fè m rantre an byen. M ap di w mèsi pou souf ou ban mwen, pou kote ou ban m pou m abite, mwen menm avèk sè m. Men sa m ap mande w plis lan se retire sè m nan mond li ye a, fè l vin yon nouvèl kreyati, paske li pa vo vi l ap mennen an Jezi. Map priye anpil pou rèv mwen reyalize, e m kwè nan ou, car ou di nan pawòl ou, kikonk demand reswa. Alò nan non Jezi map mande w pou chanje vi m, chanje tout kote map viv yo Senyè, fè nou vin yon nouvèl espès devan zye w, deja m pa two bon nan je w, e sa m nan tou li pa two bon, men fè l favè, fè l rantre nan mond pa w la, retire l nan vye mond kote l ye a.

Heheheey Frèm se medikaman ou pa janm pa preskri moun li an. Kòman fè mwen m paka konprann depi e la bib map pale avèw gen tout pwoblèm ou pa djab la cho vre. Kòman fè mwen ou paka konprann mwen pou pa janm pale bagay la bib avèm. Pwoblèm gen avèw ou pa ni sou la priyè ni sou legliz sak genyen menm sak pase. Tankou menm ou pa konn kite bouda moun an repo tout la sent jounen la priyè la priyè sim te konnen se pou sa ou te relem m pa tap desann la. Se byen. Men e mwen kap gen ok.
nève nève m nèg la chita la lapriyè lapriyè ni mwa ou ret la lapriyè lapriyè men lòt la sot sot banm pwoblèm ou menm ou vin la ou vin nan moun dam genlè e pou mwen nou vini mwen m sezi m pa konprann bagay sa.

Li ale a ou vlem relel pou ou. Ah fin banm zen an avan. Sa map al fè frè a fon priye pou mwen pitit. Sak pase menm. Ou pa konnen. An pasan pitit ou konn pou kisa m rele w la? Pou kisa la menm cheri? Pitit pwoblèm.
Swa gilèm. Ann chita pitit ke m fè m mal. Epi banm a.
Epi banm a chwè. Ah pitit.
Manad nan bouch. Nan bouch? Ki pa nan bouch la? Sak gen menm? M nan wi. Ou baz la konn nou tou an Natacha pap vini? Ah Natacha oh epa zanmi w li ye koman sa. M pa janm di m ak Natacha anko. Oh men poukisa menm oh.
Talè a m sot fè rankont a Natacha m te anvi wè l epi tou gon fwa nou tal nan yon bar ou pat la kounye a l te vin pou l esplike m afè mennaj li a la menm sa frè l la vin rele l ti pastè a kounye a la menm pastè rele l Li di m la gentan esplike m. Epi, m te vin tou raple manzè sa m di l esplike m, li mèt esplike m li kounye a paske nou te ansanm. Sa l di w menm? A!
Natacha ap pale m, li di men kòman mennaj li ye, li pa gen tan pou li. Li pa janm ba l afè. Fanm yo bay pou Witchnie an. Dayiva! Soute sim rakonte w sal fem pitit ou pap gen bon m pako ap gen kouraj pou reziste. Pitit ou relem la ou konnen mwen menm Ana ou konnen se kiyè bwa m ye m pa pè chalè kidonk ann bat kat la cheri ou konnen m pa pè ti sa yo map tande w. Banm komanse pa.
Fanm nan relem nan telefòn tou denyeman lè w te la li dim konsa poum vin kotel men mwen menm kisam fè Kòm, lè w te wè frè m nan te deplase al potko janm antre ankò, li t al legliz potko rantre, m deplase m al kote l. Lè m rive. Li mande m pou m eksplike l. M kòmanse eksplike l. Kounye a pandan m ap eksplike, m ap eksplike l, men m pa pale non mennaj mwen an. Kounye a m di l, men kòm m fin eksplike w, eksplike m pa w la. L ap eksplike m, o, ou wè mennaj mwen an l pa ka kite m, afè ti bak chat a. Sa w konnen. Ou pa atann ki non ke l pral di m.

Ebyen si se job li sa se dènye nèg li pran. Dènye nèg lap pran? Wi dènye nèg lap. Ta swete lè w ap rive sou manzè a pou li menm pou l pa ta swete pou l pa ta menm gen ide rive ti tèt sou ti tèt frè a pou mwen anh mwen menm jan w ap gade m nan la m pa manje anyen k frèt si l bezwen konn kiyès ki rele Ana m ap rive sou li an gran jan. Mwen enterese de frè sa papa. Evry ou pa gen sa pou dim jere dosye w la ou pa gen sa pou dim. Men dat li fèl fè san wont. Odou Daka, m rele w la, m pa rele w pou w vin pale anpil. Se ou pou di m, ban m misyon an pou m akonpli l, pou m konn sa m ap fè pou m gen nèg mwen pou kò m. Ban m pale avè w.
M pral ba w de konsèy. Ba l afeksyon.
Kounye a ou menm, se zanmi nou ye. Ou konnen jan nou trip. Kounye a m al esplike l kòman m gen yon mennaj, kòman l byen jere m. Ou konnen baz pa janm trayi baz. Pitit, Epi m tou ap esplike m di men kòman mennaj mwen an jere m, men sa l konn ban m lè l ap sot travay, m toujou la pou li. Kote n ye? M ba l bagay la. Oh oh! Kounye a Natacha a menm, li menm li di m se yon nèg konsa pou l ta genyen. Kounye a nan pale nan pale, li mande m non nèg mwen an. Kounye a la w menm sa w fè? Ah! Pitit m ba li l. La menm m bay Natacha non nèg la, m konnen l dedouble. li poze m kesyon, li mande m èske cheve misye e siwo? M di l wi. Li di m èske l blak? M di l wi. Oh! Pitit, ou pa mande m pawòl, ban m di w koze. Depi tan sa a, Natacha gen tan move. Oh, Da Cliff! Spe konsèy cheri. Men avan tou fòk m di w ke Da Cliffwa a, tonnè boule m sa chen anpil. M gen lepresyon chen gen wont pase sa. Men konsèy yo m pral ba ou a. Premye konsèy la cheri, pa kite l pou ti vèmin a kye sa. Gade m? E dezyèm konsèy la cheri, se kòmanse mete pantalon w oubyen jup ou nan tay ou pou kòmanse fè Da Cliff konn kiyès ki fanmi. Men kòman w panse m pral met pantalon jup? Pitit, li gentan gate Cliff a bak chat wi. L ap rakonte mou nan chanm, sou e nan douch, sou fwaye a se bak chat l ap bay. Se sa k fè Cliff pa t ka ret sou mwen an. Ban m di w yon bagay cheri, ou wè limen, li ba li l nan douch, li ba li l sou fwaye a, li ba li l tout kote. Ou menm sa w fè? Se pa bagay madan marye w bezwen fè? W ap toujou pèdi nèg la cheri. Ou wè kounye a la, se nan manyè mete ti bout pantalon sou ou. Sòti deyò avèk ti tèt rad sou ou pou maryaj jèn gason kap rele w pou wè si Darcliff ou Darcliff ou a si l pap pèdi tèt li. Epa sa vre non.
Depi yo pa santi pouvwa yo menase yo toujou ap fè tenten. Oh ou te konn sa? Enben antoulèka gade han Banm pale avè w chérie. Sam pral fè nan lari a lap twòp pou li. Non sèlman map pran nèg mwen em ka gen 10 sou li pandan se tan li tap gen fanm sou mwen. Banm di w yon bagay tou. Wè Darcliff? Darcliff se gason li ye.

Bon li dim se nèg li. Bon nèg li. Mwen tap fout nou yon sèl kalòt baz. Bon Natacha pa janm gen nèg epi tou li se nèg li. Epitou ou pa gen dwa pou griyen don sou mwen yon konsèy m vin de. Yo pral di w se bouzen.
Kidonk, mennen tèt ou yon jan pou menm lè moun yo ta jwenn pou yo di sou, paske m konnen pèp ayisyen bon nan sa. Pou yo ta jwenn pou yo di sou pou pa ba yo bo. Wè kounya la w ap sòti oubyen fè yon lòt nèg sou w dakliv. M ap bon w konsèy cheri. Pa fè l pa fè l nan Laplèn. W bezwen fon lòt, monte Petyonvil. W bezwen fon lòt, monte Vivid Mitchell. Tande! Men afè pou vin pran nèg la ankò a, bliye sa! E sa k fè w wè mwen menm lè w wè m ap jwe kou mwen menm, m toujou jwe pou m genyen, pa janm jwe pou m pèdi cheri. Kidonk, ou menm manche ti sa w konnen m konnen an pou w rive sou Wda Klif. W tande sa m di w lan? Men kòmè ou k di m. Kòm e. Tande w.
Non mwen menm si se pou sa w konnen m ka ede w. Ou konnen m ka ede w si se pou sa. Enben pitit. An pasan, ban m di w yon bagay.
Pandan n ap pale fò mwen sa kout fò la. Li nan chanm li l ap priye. Sa pa anba sou lapriyè. M bezwen l la wi. Al rele l pou. Silvouplè.
Talè w te anvi tande zi. Hey, m fin pran sa m gen pou m ba ou a. Kounye a se kite m jere ti tèt pa m nan. Chita.

Paske pil moun jou sa yo nan vi yo fò ta retire yo pou jwenn priyè wè fò ta retire yo pou jwenn priyè bon priyè pou pou Bondye touchew. An bijou sa yo wi
sa ap tou ladann tou. Aprè kalòt sa ou vle pou mal kot Natacha pa vre. Se lojik fòl lakay li pou pale avèl aprè sa poum pale ansanm avèl wi fò pale avèl. Monchè m panse se zanmim ou te ye wi. Koman sa? Poutèt sa m di w la m gentan pa zanmi w. Genlè menm ou nan nèg la, banm ale pito. Dam sa mpa konprann li menm men kounya la yo tout la tonbe pale kounya la lòt la menm bay lòt la kalòt pou nèg pou nèg antouka kòm ou anton mpap diw anyen wa deraj ou avèm mpa la avèw papi. Pa gen pwoblèm non poum retire yo depi sa an fè ou byen di. Epitou kò w son tanp nan egliz li ye ma chère. Ou pa kab abiye jan wap abiye a la Bondye pa renmen lè moun ap met tankou sak sou a la l pa bon sa vle di fò w bouche tout pati yo konsa sa ta bon. Bon m diw, menm legliz m pa wè yo mete moun deyò pou abiman. M pa kwè te ka vin mete m deyò lakay ou pou abiman m. Misyon m se pa pou m mete w deyò, se pou m ba w levanjil lan e transfòme an yon nouvèl pèsòn. Men jodi a la m prè pou m pran levanjil la wi mwen menm. Bon de tout fason ou te vini pou yon priyè. E m prè pou m priye pou ou. M menm pa konn sa k ap agase w. Ou ka ban m plis pwendevi? Pas, m byen kwè gen yon priyè. Si gen yon moun ki gen tèt fè mal, ki pa legliz, ki sa w panse k ap bon pou li? Bon, ma sè, selon lafwa ou, m ap jis priye sou tèt ou, epi m kwè si w te kwè e l ap pase imedyatman. W ap fè sa pou mwen kounya? Wi, m ap fè l pou ou.
Ou kwè nan Bondye?